the one and only Diva Sasou mwen mpi renmen non sa Diva Sasou sa se non business woman nan ou konprann sa se non bon bagay la koman ou ye ou anfom? Wi mwen anfom. Ok ben banm baw volume papa pou byen pase papa paske ou nan show la pale pou mwen anko salye pèp la ou live salye pèp la si ou vle. Ahh map salye tout moun premyèman map salye Divina ki toujou kanpe avèm e map salye tout fèn mwen yo tout sipòtè mwen yo tout moun ki sipòtem. Oui, m salye tout moun. Ou salye tout moun. Ok, si ou zi, nou tout pral konnen ke talè m se tap pale de ou menm, de koman entènèt la pral fè konesans avèk ou, se a travè yon video, yon live ke ou te fè, ou tap pale an favè de l'aktris superstar, megastar jounen jodi a la ke nou gen nan Etchenman la ki se Blondedy Ferdinand, kote ou tap di, poutèt ki sa nou pèd anmède Blondedy konsa, lundi Blondedy, mardi Blondedy, mercredi Blondedy, epi DJ Nasty ta pral pran Pon la a ou pran ou fè video sa la a ou fon lòt bagay gwo yit gwo rabòday bèl rabòday men jodi a la a si se jodi an la a ou tap di menm sa w tap di an sof ke ou pa tap di lendi Blondy mardi Blondy ou tap di chak segond Blondy chak minit Blondy chak inè tan Blondy chak moman Blondy paske Blondy an vin Konprann, rezo sosyo a vin pou yon lòt bagay since ou te di l. E kounya la a, m kapab di w ke m fèk raple moun yo ke sa w te di a l te fè sans paske jounen jodi a tout moun san kesyon de Blondy Blondy. Ou wè sa k gen sou entènèt la la jounen jodi a, li vin pi powerful, yon moun paka pa pale de li. Men, touswit aprè gwo hit sa a, nou pral jwenn Siwouzi rale gwo bak. Ou pral rale back sou Facebook lan, wal regle afè pèsonèl ou epi tounen w tounen ou tounen marye, se maryaj, se timoun, se siwouzli k te grandi avè nou de 17 ans jounen jodi a vin vin yon dam, ou konprann sa m vle di w lan, se pa that little girl, innocent girl nou te wè a kounye a se yon dam, jounen jodi a kòman w ye, pale nou enpe de ou, nou konnen ke ta e dènyèman la m kwè avan yè la ou fè yon live ou tap eseye rektifye, men m jije bon. Pou medya ayisyen an, mwen sa m vle di w lan, paske mwen menm mwen apatyen avèk yon medya, m pa jis yon animatè Facebook, so m panse ke li nesesè depi w pase nan show sa la a, w konprann sa m vle di w pase nan pi gwo show, pi gwo platfòm, se pa djòlè, e nan moman se Yjèl ye, so m di bon kòm m wè gen anpil lòt nèg a mikwo k ap krisifye ou, so ou menm pèsonèlman pale nou de ou menm, kòman w ye aktyèlman la, nou pa pale de si w di. 17 an men nap pale de Seouz li aktyèlman la se ki laj ou kounya menm lè ou pa vle di direkteman èske ou nan ventèn ban nou yon bagay ki pi kloz kòman ou ye kòman vi a ye ansanm avèk ou kòman lavi a avè ou. Well aktyèlman la mwen apèn gen 26 an e wi so mwen gen 3 zan marye mwen gen yon timoun ki gen 2 zan wi apre Seouz li te fin pase mwen te vin pran M te vin pran, kounye a m pa timoun ankò paske lè kriz li te pase mwen te gen 17 an, kounye a mwen gen 26 an, so kounye a mwen se granmoun, mwen gen pitit mwen marye, so mwen fè sa m vle avèk vi m ou konprann. Dakò, w ap byen pase la. Sa k ap pase nan entènèt la la a, sa k ap pase nan entènèt la la a, mwen di tout moun yo se yon biznis ke li ye, sa k ap pase an se mwen menm ki te pran desizyon m. Ok. pou m te fè li. Ok. Ou konnen akoz de pandemic la kap pase nan moman la, so pa gen travay vreman, epi yon moun ka chwazi sa l vle fè avèk vi l. Ok, ok, avan m rive la, avan m rive la Suzy, paske m pap kenbe w anpil tan, e n apresye n a fè sèlman 15 a 20 minit avèk ou, ou konprann, men avan n rive la, e, tranzisyon sa pral fèt, desizyon sa, paske m ap gade w, Premyèman map felisite e map salye kouraj ou. Ou se yon fanm ki gen kran, ou se yon fanm ki djanm. M wè m nan ou menm paske lè w fè yon bagay ou pran responsabilite w, kèlkeswa konsekans lan w kanpe dèyè l. Ou wè sa m vle di w la. Epi pandan w kanpe dèyè l, ou still jwenn time, find time, pou di moun ki renmen w yo, sorry pou desizyon ke m pran men se yon desizyon ki t ap bon pou ou, ou fè l nan moman an. Paske w granmoun. So desizyon sa kisa ki ta pral pouse Si Woozly pran yon tèl desizyon pou di you know what, e men nan ki liy ke m vle ale. Jodi a jiskavan w reponn, jodi a m vle fè moun yo konprann ke sa y ap kritike a, sa k pa bon an konn bon si y al chèche sa k bon nan sa k pa bon an. Jodi a m ap raple tout moun ke lè w ap pale de gen yon seri de medam jounen jodi a la ki fè gran siksè, Yo fè gwo bout tonton siksè lè w ap pale de Paris Hilton. Jodi a lè w ap pale de Paris Hilton ki gen yon sèks, yon sèks tep deyò a ki gen plizyè menm, jounen jodi a la, tout gwo otèl five star yo, ou pa ka pa di Hilton. Lè w di Hilton Hotel, gen yon seri de gwo non otèl w ap wè l. Ou gen dwa wè Palm Palm Tree by Paris Hilton. Tèl otèl, tèl otèl by. Ki sa vle di Paris Hilton nan sa vle di? Se yon lòt gwo bagay, se yon lòt gwo non. Jodi a la lè w di Hilton se yon gwo non. Nou prale pi devan, lè w pran le cas de Amber Rose. Amber Rose ki te yon stripper epi ki te ex girlfriend Kanye West, jounen jodi a la Amber Rose successful, she's making million. Lè w pran le cas de Kim Kardashian, Kim Kardashian aprè Sex tape li ki te pran lari avèk Ray J, boyfriend li, ebyen jounen jodi a la Kim Kardashian kapab di li fè pati bilyonè yo tou paske mari l bilyonè. Lè w pran, paske yo marye yo marye, lè w pran 2 moun sa yo fè yon sèl, li jounen jodi a li vin bilyonè e kounye a w ap gade Kim Kardashian kounye a k ap rantre nan White House, nan Mezon Blanch ki pral negosye ansanm avèk Donald Trump le prezidan. On pran zam de zou lan prezidan ameriken pou ede lage moun ki nan prizon. That's big right there. So, son fason pou montre nou ke pase w pa detèmine ki moun ou ye, ou di mwens desizyon w pa detèmine kiyès ou ye. Nou, si n vle ale pi lwen, n ap pran le ka de Cardi B, jounen jodi a tout moun renmen kisa Cardi B te ye, Cardi B se t on stripper, ou konprann sa m vle di w lan, li di w stripping, danse nan club, toutouni, sove lavi l. So now, chak moun sa yo te gen yon rezon ki fè ke yo te chwazi wout sa. Ou menm si w se ki rezon pa w ki fè w di you know what? That's, ou konprann, that's the way, se nan wout sa map fè, se chemen sa map pran. Ki te fè m chwazi pou m te fè sa map fè an, sè ke m te vin bezwen, m gen yon timoun, so m bezwen bay pitit mwen manje, m gen yon fanmiy, so m te bezwen, m apèn achte yon kay avèk manman m, and then nou gen plan pou n achte yon dezyèm kay ankò, so tout plan sa yo se sa mwen te genyen, se sa mwen te gen pou mwen fè. Wi, so e sa k fè mwen te pran gwo desizyon sa, menm si m konnen mwen pran l se pa tout moun ki ka fè l, m konnen anpil moun p ap kontan de sa m fè an, men se mwen ki te pran desizyon m. Ok.
Desizyon sa lè w pran l, nan moman w te pran desizyon an w te sengo, w te gen mennaj, ou di mwens ou pa t gen moun nan vi w nan moman an? Ou si w te gen moun nan vi w èske w te konsilye moun nan? Nan moman m te pran desizyon an m te stil marye. Oh! Ou te, pandan w marye w pran desizyon, men èske w pran desizyon an w chita, ou te chita ak mari w ou pran desizyon an oubyen w pran l pou kont ou san misye pa okouran?
M pat pranl avèl, m te pranl san l pa okouran. Ok.
Men, pandan w pran desizyon san w pa okouran, w te gentan an aksyon, w te gentan hayè, w te gentan ap travay, fè tout afè w, pandan w pa konnen? Wi, m te gentan, wi, pandan li pat konnen, so m te kòmanse fè li, se moun ki vin di l sa, Paske m pa t bezwen pou l te konnen. M te pran desizyon m te bezwen fè afè m an prive. Paske se yon sit prive ke li ye. So m pa t bezwen men ou konnen y ap jwenn yon moun ki di l sa kanmenm. Kounye a, lè misye jwenn yon moun ki di l sa, kòman misye te apwoche w? Paske ou mansyone nan live ou a, ou pale a misye tout bagay oke. Kòman misye te apwoche w e kòman w te arive konvenk misye? Paske m vle w konprann live sa n ap fè a la, entèvyou sa n ap fè a la Siwouzle, nou pa vin la pou n bash ou. Nou vin la nan nou nan bò paw la nou vle w konn sa nou nan bò paw la tout netè jou kanpa avèk ou men sof ke nap metel dan la dwatur paske Saw fè a ke anpil moun panse ke yap tire flèch sou dow ou wè sam vle diw lan nou vin metel o pwòp nou vin metel o pwòp nou vin metel the right way so lè m paske gen anpil fi la nan moman kote map pale avèk nou la ki marye nan kay pandan yo marye nan kay yo gen de twa ti blòdè kap flanbe yo pou yon rezon ou pou yon lòt, pandan yo marye nan kay ki vle di pa twò gon diferans ant ou menm ansanm avèk yo. Men se yo menm gen yon pakèt siwouzli anba live la, gen yon pakèt siwouzli deyò la kap kritike siwouzli, pandan se tan ou menm ou fè paw la yon lòt fason. So kòman misye li menm ta pral fè w konnen ke l okouran e kijan ou menm ou ta pral konvenk li?
Well marim nan se yon moun ki vrèman li pa yon moun ki nan social media, li pa yon moun ki. ki pale twòp, li vin sou mwen li mande m èske se desizyon sa m pran an, pou ki rezon m pran desizyon sa a. Mwen jis di l, wè mwen pran desizyon sa a paske m te vin kite travay mwen, so m p ap fè anyen. So m chwazi yon bagay pou m fè, m p ap chita, m p ap ret chita konsa. Lajan deyò a, gen yon jan pou fè lajan deyò an. So m chwazi yon jan pou m fè lajan pa m mwen menm. Kounye a lè m vin di l sa, kounye a l di. Kòm se sa w chwazi pou fè, so enbyen ok. So apre sa tout sa m still ap fè ap fè biznis mwen, m still ap fè onlyfans mwen. Epi mwen menm avè l nou toujou pale, nou toujou zanmi. So apre sa li te vin bay sa vag, li pa pale de sa ankò. Epi li te vin dakò avèk sa. Li vin dakò avèk desizyon m wi. So eske misye vin dakò avèk dè kondisyon pou l di w ok si w ap fè l men men sa pou w fè men sa pou w pa fè men sa m pa vle w fè m pa vle w fè kò w konsa pa t gen kondisyon li jis. Non vrèman vre li pa di mwen anyen li pa di mwen anyen so li pa li pa t nan paj lan se moun k ap voye bagay sa mwen fè nan paj lan ba li men li pa t konnen kisa mwen t ap fè egzakteman nan paj lan. Ok so nan kounye an fin met misye alèz so se sa kap se sa kap mennen lajan nan kay la ou konprann sa m vle di w lan so e èske èske maryaj ou te an je avan ou di mwens jan nou wè maryaj mwen te yon ti jan nan difikilte anvan bagay sa anvan pwoblèm nan so vrèman vre apre sa maryaj lan vin yon ti jan better paske lajan ap antre lajan ap fè. So tout bagay ap regle, tout bagay ap rezoud, tout bagay only fen nan vin bliye, tout moun vin bliye nan kisa kòb la ap soti ou konprann, so lajan ap fèt, lajan ap antre nan kalan. Ok mezanmi pataje live la pou nou pataje live la fèl rive 2000 moun nou a 1900 moun kap gade nou la paske nou tan but nou fèl rive 2000 moun pataje live la pataje live la enpòtan ok kounya la si ouzli only fen nan Jounen jodi an la, se li menm ou di k ap rantre la, se li menm, son, m kapab di son, son yon fòm de enkonm, son, son, son revni ke li ye pou ou jodi an. Èske se sa sèlman ou fè oubyen ou travay?
Se pa OnlyFans sèlman m fè non, mwen gen five stream of income, so mwen fè lòt bagay tou, mwen, mwen trade lajan tou, mwen trade currency, so mwen trade, yeah. Mwen jwe lajan epi mwen gen mwen gen sit mwen, mwen gen Sassou Official sit ka pral soti, m pral esplike m pral bay moun motivasyon kijan pou fè lajan, kijan pou save, kijan pou ranje kredi w, tout sa, tout bagay sa yo nan wout yap vini e mwen gen brand mwen kap vini Sassou Official brand, m gen tout biznis mwen kap vini, tout afè m, tout sit mwen, sit mwen an li gentan la deja wi, men bagay yo pral vini, bagay yo pral ladan, so tout bagay sa yo pral deyò wi. Ok Siouxsie, jodi an la. Ou konnen ke lè w te pran desizyon sa a, ou deja konnen nan ki kominote ou soti, nasyon w lan, se yon nasyon fème. Menm si ke ou tande nou an 2000, nou an 2020, an Ayiti nou stil an 1900 jamè toujou. Paske an Ayiti aktyèlman la, yon gode dlo son liks, kouran, elektrisite son liks, yon plat manje son liks, yon bèl fanm son liks, so m pa bezwen di w seksyèlman palan, se toujou yon sijè tabou. Men jounen jodi a la n ap viv nan gran peyi, Gran mœurs ok kote ke tout moun gran moun tout moun kapab fè sa yo vle ak kò yo jounen jodi an la sa m vle w konprann e sa kap pase a la videyo a k soti an la m konnen ke sèt ou pran responsabilite w ou konnen se t on bagay prive e tou sa men èske w te janm atann on lè sa ka pete sa ka pran lari èske w te janm atann a on bagay konsa e si wi e kòman w te pre èske w te prepare w pou sa kap fèt la la jodi a. Well aktyèlman m te prepare m pou sa k pral fèt la pase mwen konnen mwen te gentan konnen nan ki kominote m ap viv so sa k ap rive a li rive yon ti jan two ta pase paske m apèn rese m apèn jwenn I mean fè 100 mil dola nan onlyfan se lè sa sa rive ou konprann so m fin fè yon bon kantite kòb nan onlyfan nan so mwen kòmanse onlyfan nan depi me. Depi an mwad me, mwad me, mwad me. Depi fen mwa avril, m komanse 31 avril. Ane sa, ane sa. Wi, ane sa. So mwen fè, wi. So, moun yo vin jwenn, moun yo vin konnen de Onlyfans nan. Anpil moun pa konnen, anpil moun nan nasyon nou an pa konnen sa k Onlyfans nan. Ok.
So, e sa k fè mwen te monte live yè, mwen t al pale de sa ki Onlyfans nan. Ok. So, anpil moun pa t konnen. So mwen fè m apèn jwenn m apèn fè 100 mil dola nan onlyfan so kòb sa la li pral fè anpil aktivite so e poutèt sa wi. E video a poz wi ou poz ok ok enhen moun kap rele w paske atis la bizi nan moman an uhmm so so jodi an la m pral di w yon bagay e janm pandan pandan se map poze w kesyon tou an menm tan tou gon video ke m te fè isit lan. Ke m te pale avèk le pèp, ke m te di pèp la. Gen yon ti dam sou Facebook la, m pa konn si w okonran de li menm, ki rele Sweet Poussy. Yon ti dam ki rele Sweet Poussy, ki te konn ap fè videyo sou Instagram, Instagram bloke l, refè l ankò, tou sa. Mwen menm m te monte yon lè, pou moun ki te sonje, li sou paj YouTube mwen, m te di ke moun k ap kritike l yo pa kritike l, paske w pa konn rezon ki fè l ap fè l la. E sesi, sa l ap fè a nan zye pa w, li gen dwa yon move bagay. Men l pa yon move bagay pou tout moun. E pa paske m gason, paske moun nan li menm gen rezon l. Sof ke mwen menm, sa m te kont avèk sa Sweet Poussy t ap fè an, se de fè ke li t ap fè l gratis, li t ap fè l pou vyouz, li t ap fè l pou like. Men ou menm, ou vin la w fè yon lòt bagay, ou montre ti jèn yo ke. Ou ka fèl profesyonèl. Cela veut dire sak pa bon an ou ka ou ka retire sak bon ladann, jodi an la nou pa tande Sweet Poussy ankò, Sweet Poussy te gaye entènèt la an randevou 8 è Instagram moun al gade ou konprann, so fè sèks a fanm, fo fo peni, fè yon pakèt bann bagay, sof ke li te konn fèl gratis men ou menm ou vini ou menm m kapab di ou modènizel, Ou wè sa m vle di? Ou fè l avèk respè paske se pa ou menm ki just parèt ki t ap di ey al swiv mwen la al swiv mwen la se yon moun ki mete l deyò so se pa ou menm èske w konn m gen avèk ou a so jounen jodi a la m kapab di w ke nan sa k soti a la d'une part li bon pou ou kòman jodi a la sou pandan w nan onlyfan nan m ta swete w ekri yo pou w fè konnen ey this is the buzz you getting going on right now men kisa k ap pase kounye a la paske son pibli on free piblisite w ap ba yo la jounen jodi a. E gen anpil fanm kap gade live la la tou ki al login kal antre ladann tou wè sam vle diw la ke ou menm ou pap konnen ke nou menm nou pap konnen gen anpil moun kal gade tou e gen anpil mwen menm mal ladann mal sou paj ou a mal sipòte mwen menm m tèlman sipòte kredi kat la dim deklay ou konprann mwen e debi kat la m pral rale oh non m klè sou sa paske sam wè a jem bèl non gen bagay gen bagay e sesi sa sa sa e e e e sourizli ap fè an se pa tout moun ki ka fèl. Se pa tout moun ki ka fè l. Fò w gen bagay nan men w. Non, fò w gen bagay nan men w. Fò w konfidan dabò. E pa bagay bonp, bagay bouton, bagay kwat. Se bagay, ti bagay k swa, ti bagay k klere, ti bagay nòmal. E se si li fè l nan bon sans. Men jodi a, mwen m klè avè nou. M klè avè nou. Kiyès ki pa gad pòno? Kiyès ki pa renmen krèy? Tout moun renmen krèy. Mwen menm m renmen vye ti, m renmen ti vye krèy mwen. Kounye yon moun pral di m konsa ke o wi Waizer, ou gen de pitit fi, poukisa w ap pale konsa, poukisa w ap sipòte. Non! M gen 2 pitit fi, men djòb pa m se ba yo baz la. Si yo grandi yo chwazi pran fanm parèy yo, si yo grandi kounye a yo chwazi pran wout sa a, djòb pa m antanke paran se sipòte yo. Paske m pa pral, m pa pral kòmsi m ta di w timoun nan fè yon bagay ki pa sa epi m pral pouse do l deyò. M gen pitit mwen la avèk manman yo, m di manman an si lè yo vin gran 18, 19 an, lè yo al laj la yo pote yon gwòs vini nan kay la, m pa dakò pou m met pitit mwen deyò. okontrè yap vin jwenn mwen ou konprann sam vle diw lan okontrè e meyè pou la France map full tax a tout moun map full tax a tout moun plis kob ap antre lè tax so therefore that was a joke but at the same time mpa pral pouse do timoun nan deyò so si pitit mwen grandi li chwazi fè menm chemen menm wout ansay souse mpral niyel pousa pa gen kaka konsa non map metel chita kounya map di hey are you sure se sa ou vle fè ok si se sa ou vle fè kounya men ki wout pou fè so now map diw sa eske pandan ou fè sa eske pa gen lòt website ki komanse kòm te ka disa

Des individus ma très mal intentionné yo pran yo yal fè kòb sou tèt ou. Se konsa yo tap fè lajan sou Sweet Poussy. Lap bay lap bay video gratis pou view pou likes epi chak sal lage moun yo pran yo yal vann yo avèk XNX yal vann yo avèk Pornhub. Eske w kote m ye ansanm avèk ou a? Men depi video paw la depi video paw la Li genyen copyright sou li menm si yo prann paske se pa wap lagel se pran yal prann sou only fan so depi yo prann yal lage video hub e porn hub oubyen whatever website kal prann nan website sa ou ka fel desann li paske li pa pou yo se pou e only fan ke li li copyright eske wap kote menm avek wa but pou fè sa fok you have to take action. Konprann sa m vle di w la? So, pran telefòn ou, monte sou Pornhub, monte sou XNXX, monte sou tout website pòno yo epi tape non w. Si w li, w ap tape non w pou w wè si w wè non w. Depi w wè non w kounye a, de fè ke yo poste l and it's copyrighted, girl, that's bank, that's money. Èske w konnen mwen avèk ou a? Ou ka pran avoka w sou yo, fè gwo kòb. Se konsa, jis jounen jodi kounye a m ap pale avèk ou la, Kim Kardashian ansanm avèk Ray J still ap touche lajan sou videyo pòno ke yo te fè ansanm nan jiska dat. E Tank moun sa yo vin pran yon level, yon nivo piblis, yon nivo m kapab di e popilarite ki pi wo, se plis kòb yo touche. Jounen jodi a la Kim Kardashian se yon bilyonè, kòb la monte. Yo renegosye kontra a. Èske w konn menm jan avèk wa? Yo negosye, yo renegosye kontra a, yo nego, yo renegosye sòm nan. So, si se wout sa ke w vle pran, m pa la pou m jije w, as a matter of fact, it's still. On enkom, m respekte chwa w menm jan tou gen moun ki respekte fè bay ak ou. Gen moun ki respekte elektrisyen. Mwen menm mwen chwazi fè sa epi m chwazi kondi kamyon. Konsa tou, m te ka chwazi di m fon lòt bagay kote ke sosyete a pa aksepte sa e nan sosyete a koz at di end of the day sosyete a pap peye bil ou pou ou. Ou konprann sa m vle di w lan? Se rezilta y ap tann pou yo bat bravo. So jodi a m vle w fè w konprann sa. M renmen fason ke ou menm you handle the situation. So now, si w ta gon, si w ta gon yon mesaj wap voye bay yon jèn ki kòm si m ta di ki wè sa k fèt la, men ki ta anvi fè l, men ki te pè, ki, ki gen ezitasyon, ki mesaj li tap ye?
Mesaj sa m m pa vle tankou si yon moun ou anvi fè l fò w fè l avèk tout kè w paske ou gentan konnen nan ki sosyete w ap viv si w se yon moun ki krent de sa w pral fè an ou pa bezwen menm panse a fè l paske si yon moun pran pou l al fè w mal moun pran yon videyo pou l al voye si w pa gen si w pa vrèman gen kè pou sa li p ap mache paske gen moun vrèman vre nan sitiyasyon sa m te ka m te ka fè tèt mwen mal ou konprann moun pran videyo m la chè san san pèmisyon m si yon moun ou anvi fè sa so fò fèl avèk tout pwòp konsyans pa w
fò gentan prepare de kominote nou an pou si yo ta pran videyo al lage deyò an fò gentan atann avèk sa pral fèt paske mwen m te gentan atann avèk sa pral fèt m te gentan prepare pou sa so kisa paran w di kòman w jere paran w nan dosye sa.
Manman m apèn konnen sa la. Pandan m ap pale avè l nan la, manman m apèn jwenn yon moun ki vin di l sa. Se vrèman vre manman m vin sou mwen, manman m di li tande yon moun di l ke videyo m sou entènèt lan ap sikile, videyo toutouni bagay sa yo. Li di, mwen konnen ou se yon bon pitit mwen. Mwen konnen mwen menm ou pa konn fè m mal, ou toujou ap ede moun. So videyo, so manman m di konsa, so videyo sa yo ki sou entènèt lan, èske se mwen menm ki poste yo? Mwen di l. Non se pa mwen menm ki poste yo men se mwen menm ki fè yo So m bay manman m verite a mwen di manman m se mwen menm ki fè yo men se pa mwen menm ki poste yo So m ap mennen envestigasyon pou m konnen ki moun k ap share videyo yo konsa ki moun ki te kòmanse o kòmansman avèk videyo sa yo So mwen bezwen konnen ki moun ki kòmanse avè yo paske mwen menm mwen leve nan yon fanmi nou pa fè moun mal ok nou ede moun nou ede moun anpil nou pa janm nan fè moun mal So sa vle di like si yon moun ou. Ou fèm mal, m pap mande mal pou ou. Ou konprann? So, e sa manman m di. Manman m di konsa, m son yon bon pitit li. So, m pa konn fè moun mal, m toujou ap ede moun. So, se sa li di mwen. So, li pa vin sou mwen mal, li pa joure m anyen. Men, men, men, sa vle di li pa joure ou, li konprann ou, so, ou mete l alèz, ou pale a manmi, manmi dakò. Wi, mwen mete manman m alèz. Mwen di se mwen ki fè videyo yo, men videyo se pa mwen ki poste yo. Ok, ok.
Videyo se pa mwen ki poste yo. Men, kounye a la, èske ou gen yon ide? Kiyès ki mete video sa deyò? Eske w gen yon ide kèlkonk? Mwen pa gen ide ki moun ki mete video a deyò non. Men video yo ap voye, video yo ap pran yo se yon moun, paske m te gen yon pwomosyon 15 dola, 12 dola, se yon moun, pandan m ap fè pwomosyon 15 dola, 12 dola, moun nan antre nan paj lan, l al pran video preview mwen mete yo. Men video mwen vann yo se pa video sa yo deyò. Paske m wè yo chè papa, kat la decline aprè 3 video m desann la, kat la decline vrèman, yo chè, yo chè.

Kilè w pral konnen videyo sa pran lari? Pandan w lakay ou, pandan w resevwa kout fil, telefòn ou kraze, kòman w pral konnen videyo sa pran lari?
Kijan m te fè konnen videyo pran lari? Gen yon zanmi m ki ekri mwen nan Snap, paske vrèman vre mwen pa vrèman aktif sou Facebook, mwen plis fè pwomosyon, mwen pa t janm kache OnlyFans nan, mwen fè. Tout pwomosyon m nan Snapchat. So mwen fè tout pwomosyon m nan Snapchat, se la mwen jwenn tout moun. Mwen gen 56 mil moun nan Snapchat k ap swiv mwen. So mwen fè tout pwomosyon m nan Snap. Epi tout moun ki nan Snap mwen yo al gade m nan OnlyFans. Yo al gade w.
So yon moun ki nan Snap ki di m konsa, gen yon moun ki pran videyo k ap share li nan WhatsApp. Epi mwen bloke, mwen tou bloke moun, mwen bloke paj WhatsApp lan. Lè m ap di konsa. Banm non moun nan, banm nimewo moun nan kap share video yo, li pa dim, li pa dim, li pa banm non moun nan. Kounya mwen di konsa enbyen ok. Kounya video yo nan WhatsApp yap sikile kounya lè mwen annik rete konsa gon moun ki di eh men video yo kòmanse lage sou Facebook eh depi moun nan te gentan dim moun video yo nan WhatsApp mte gentan met nan tèt mwen gon moun kap pranl lal lagel sou Facebook kanmenm on moun ki pa renmenm. Fòm di konsa humm kijan mpral preparem pou sa la. Kounya mdi ou konprann mpral fè mpapral mpap di anyen paske.

Jounen jodi a pou wap pwospere paske ou fè yon byen. Si ou di m map ba w manti ou fè je nou bèl. Gen ou fè nèg ki pote vè, mete vè atè. Ou fè ou fè gade ou fè ou fè avèg wè gade gade ou fè avèg wè fè bèbè pale. Ou poko tande lè bèbè ap pale sou videyo la se a a ou bèbè pou pou pou epa ti jwèt kap pale la. Jodi a m pral di yon bagay si ou s li all joke aside keep your heads up paske m pral di w depi yo wè ke Lè yo ba w frap, y ap pale tenten, yo wè w konsa, yo wè w pè, y ap anvayi w. Men depi w kanpe, w di, Ey, ou pa wè Blondy deyò a la a? Ou pa wè sa, ou pa wè sa k ap pase la a? Blondy deyò a la, papa. Blondy li menm, li fè l dry eyes, li di w, Pale de mwen. Jodi a la a, konprann, m pa bezwen konnen jan yo rele l, five minute of fame, two minute of fame, kenbe l machè, get the profit from it. Se kounye a w nan biznis.

Vous avez, pa okipe pèsòn moun kap vin pale anpil la, vous avez sa vle di la moun yo monte sou pa merd ooh souzi talè talè on atis atis on atis on atis ret on atis on atis ret on atis serye fòn wi ou sonje ti mizik la siwouzli wi wi wi wi wi.

Ooh si ou di aswè a la m pral byen dòmi oh ou lage yon video la aswè a la ret de ah kiyès kap rele la ah eh Nasty map rele w talè DJ Nasty map rele w talè si w branche eyayayay Tiusly video sa w lage jodi a la ou pa mete previews ooh banm bwè ti dlo li tèlman map bezwen viagra humm. Oh jezi papa Bon Men grès kakawo a fini Gade pwoblèm papa Kredi kat mwen di klè grès kakawo a fini Grès kakawo a fini wi Pa gen lwil ti bebe nan kal Gade pwoblèm papa M ap pran la savon Pa gen pwoblèm si wouzli Si wouzli tout koze bon pou pale Pou ki de moun k ap pale Moun mwen k ap pale pou yo Oh jezi Moun yo pa ka pi byen viv pase Nan moman la a M apenn achte yon 68 mil dola

Mech yo al pran Rolex la map tann Rolex la si ou vle al pran Rolex la pandan se tan mezanmi ou menm atis pwomotè ki ta renmen fè pwomosyon avè nou ou menm atis pwomotè bizismann vin pwomote mizik videyo bal biznis nou a ba pri onprann sou tout paj onprann whyztouttvshow nou menm nou son rezo nou pa on nou pa on platfòm nou son rezo nou gen plizyè paj sou al gad sou whyzmedia la nou live ou al gad sou whyzedfamous nou live epi nou gen prè de 74 mil ou konprann followers sou sou instagram nan la ooh jezi bon letènèl papa ou kwè map ka gade video si ou zila de gouyad nou fèm bouke wi letènèl ooh jezi papa letènèl ooh sa mande mal nan dim boko pral de gouyad nou fèm bouke wi. Ou wè kòman sa antre nan laj jèn timoun yo, jèn timoun yo. Vayagra, a Jezi papa letènèl, akouna matata. Ooh Jezi papa letènèl, tout kòm dous. M santi tout kòm dous. Aah letènèl. Se ou di nou pral fè yon show cheri? Nou pral fè yon show jodi a. Nou pral montre moun, men. Men yon lòt nan. Mèd!
Aah! Banm screenshot, banm screenshot. 68 mil. 68 mil dola.
Meni papa banm screen chat banm fon screen chat men Rolex lan meni papa wi wi sa vle di gon seri de grennenpwèt deyò a la ki rayi siwouz li sa vle di map gade sa map gade a la machandiz frajil la moso gato sa ou konprann bout doukounou sa son bout doukounou ki fèt Bondye fèl a de men pa Ti Roseline, kòman, kòman ou cheve menm? Se soufle ou soufle, soufle ou soufle lè w ap cheve ou, fwuu epi tout ale? M ba ou yon ti, m ba ou yon ti bop, m ba ou yon ti mak, m ba ou yon anyen, bagay la bèl, byen fèt. Sa vle di, fòk se pa yon bagay waya waya konsa non. Gen moun la k ap plenyen pou fè djòb sa l ap fè a, e pa nenpòt ki. Non e pa, e pa tout moun. Pase gen de bouboun w ap gade papa, lè w gad bouboun nan, mwen lè m fèk tonbe sou videyo a, m di ban mwen. Lè m gad videyo a. Epi moun ki monte nan di m sa m panse, m vale saliv mwen bòbòt. E sa m di? Gade m gade ti tèt videyo a. M vale saliv mwen. O wi m annik gade ti tèt videyo a. Epi m voye je m fè o bòbòt. E sa m di? Lè m fèk gade ti tèt videyo a. Bagay la klè. Bagay la bèl. M gen enpresyon li gen ti sant dlo. Li gen sant dlo. Bon dlo a. Ou konnen lè w ap bwè dlo pase li pa sa vle di li pa gen sant medam e mesye. E ti bagay swa. Sa vle di on seri de moun la. Gen yon seri de bouboun, wap gade bouboun nan, si w konn se yon bwat katon k pran move kout pye nan men vagabon an nan Kwabosal. Bagay sa yo pa ka montre dan lè, bagay sa yo pa ka mete yo sou moun. Gen yon seri de bouboun, w konprann sa m vle di w lan, gen yon seri de bouboun, w konprann, yon seri de bouboun miwomiba, lè w gad bouboun nan, bouboun nan fò konsa. Ou konprann mwen? Yon seri de bouboun, ki vle di bouboun sa se yon bouboun nòmal. Gen bouboun ki bèl, Konprann? Se yon bèl, yon bèl bagay, bagay serye. Sela vle di se pa. Jodi a yo voye youn pou mwen, m pran kouraj. Jodi a yo voye youn pou ou? Non bèl. Epi m pran kouraj.
Non, ban m di w, ban m di w seriously, sa m vle moun yo konnen, jan y ap gade vizaj ou a e konsa bouboun nan bèl. Wi. Mezanmi, ou, non, non, nou wè bagay, nou wè bagay, ou konprann, bèl bouboun. Non bèl bouboun, bouboun serye, bouboun nòmal. Ou konprann mwen? Bouboun serye, bouboun nòmal. Paske m pral di nou yon ti bagay, gen yon seri bagay moun pa konnen. Anpil moun ki rayi w la si w zli. Moun sa yo ki rayi w la papa, se wè yo wè, yo ta renmen fè l men yo pa ka fè l. Ou wè tankou ou menm la si w zli, bagay la pran lari la, Tout moun ap di oh l pat dwe fèl Wa si yo te yon ti bouton Si yo te yon ti bouton Sèlman Ou mele Si yo te wè bagay la te lèd Ou mele Men wap wè tout kritik yap fè yo paka dil pa bèl Yo paka di anyen Ahh yo paka dil pa bèl Bon wè nèg ou a ma ou la lè misye ap mache Bon mwen menm jou m kwaze a misye m pap baw manti m ka plat kawotchou machin li wi Ou wi Wi, m wè w m ka plat kawoutchou pase misye, m ka pase m frape misye epi m di l eskize epi menm lè l bon frape m pa menm eskiz lan. Paske pou misye ap jere bagay sa k nan men l lan la a, misye se yon nèg fò l bi kèful, se yon nèg ki bouke paske imajine w pou gen bagay sa nan men yon tonton e ou o kèt Jezi papa letènèl akouna matata. Gen de lè m di w yon ti bagay si Roozly, wè nan moman kote m ap pale avèk ou la a, wè wè wè wè ti bout videyo sa a, se yon rezime l ye pou ou. Se yon rezime l ye. Moun ki gen ti lespri fant zòtèy Moun ki gen ti lespri fant bounda pap konprann li. Ou konprann sa m vle di w lan? Paske gen yon seri de nèg la k ap resevwa yon seri de foto bouboun ki soti ann Ayiti, ki gen bèl bouboun. Men gen yon seri de medam tou, yon seri de bouboun, bouboun yo gen yon jan yo fèt, ou konprann mwen, yon seri de bouboun chinwa, o Letènèl, Papa Bondye, yon seri de bouboun made in China. Ou konprann sa m vle di w lan? Wi, wi, bouboun nan fè yon bò epi klitoris la fè yon lòt bò. Ou konprann? Gen bouboun ki gade w, gade, gade bouboun nan gade w, li tou di w la pa la w. Sela vle di, ti bouboun sa w gen nan men w lan la a, se yon bagay ou sipoze prann, bon, kòman w pran swen l menm? Èske, èske, m gen enpresyon bouboun sa a li koute w plis lajan ke vant ou. Se yon, gade se yon bouboun, m ka, m kapab di ke ou pran swen l, ou gen bidjè pou bouboun nan, gen yon jan w lave bouboun nan, gen lè w pran, paske ou konn sa k fè m di sa? Gen yon pòs m wè ou fè. nan only friend nan ki di I have the nicest bouboun sa vle di ou fyè de bouboun ou kèt mesye m pa konn si w konprann èske w pat di sa vre èske manti m fè ah wi m te di sa yeah ou di ke ou rete kwè ke ou gen pi bèl bouboun ou konprann sa m vle di w sa vle di ou gon w bouboun nòmal bon bouboun bèl bouboun bouboun serye non m pap ba w manti wè nan moman kote m ap pale avèk ou la bouboun non kote m ap pale avèk ou la papa bouboun ou sipèsta pase w. Lontan w te sipèsta, jodi a bouboun nan sipèsta. Paske jodi a la bouboun sa se yon bouboun ki nan ankadreman kay tout blòdè. Non monchè, ke Bondye, gade, ke Bondye soufle plis ane sou ou. Resevwa l. Gade, ke Bondye soufle plis ane nan lavi w. Non monchè, jodi a la, m pral di w sa, di moun yo ki kote pou y al sipòte Siwouzli, pou y al gade ti videyo sa w fèk lage a la a. Ki kote? Ou konprann? Only fan nan nan only fan. Only fan. Al nan only fan nan. Kòman yap kapab bro? Kòman yap kapab?
Li pat fasil pou mwen non lèm t ale a li te pranm tan. Lè moun nan ale nan only fan èske se app la poul download oubyen se online poul ale? Umm se online. App lan pa pa gen app pou only fan nan. Yo pa fè app se yon site li ye, se yon sit ou mete only fan dot com epi ou epi ou chache non mwen ou chache Sassou Caria oswa ou chache umm Diva Sassou. So se sèlman Sassou Carrière oswa Diva Sassou? E 2 non sa yo m genyen. Ooh la lè moun nan monte sou onlyfans nan fòl al nan search poul make Diva Sassou. Wi.
Epi tou mwen mete mwen mete website lan, mwen mete um link mwen an nan tout social media m net. Facebook, Instagram. Snapchat, li tout kote, li toupatou. Ok, pa egzanp kounye a la, se pou yon zanmi m ap mande, m ap mande pou gran papa m. Eske, eske ou sèlman rete la nan OnlyFans nan oubyen ou fè private, private doodit ou, tankou si gon moun ap fete, ou ka vin gen yon danse, ou konprann, ou fè yon ti show, menm lè kòb la plis, menm lè kòb la plis, men eske ou, ou eske ou fè private? Wi, ak sa a la, mwen sèlman fè video, m pa fè private, akoz ou konnen de pandemic lan, m pa fè private. Epi tou, si m ap fè private, mwen kòmanse a 8000, 10000. So mwen pa fè private paske kob lan chè anpil. Meni papa! Meni!
Jodi a la w tande! Li di w si l ap fè private, li kòmanse a 8 mil, 10 mil. Blondy Ferdinand jounen jodi a la, si yon pwomotè, yon yon filmmaker pa gen minimòm 10 a 15 mil dola pou rele l pou yon, pou yon, pou l fè yon yon movie, pa konn se yon aktris li ye tou, ou pap jwenn li. E sa k fè li menm li di w a, mwen pa gen kòb sa a pou yo peye l rantre nan mizik. Jodi a la a, li menm l ap pale de movie, tout movie se movie, li menm l ap pale de movie adulte, adulte, gwo movie yo. Li di w si w pa gen konbyen kòb sa Blandy? 8 mil? 8 mil, 10 mil mwen komanse pou private. Oh Jezi papa letènèl fòm ta fè yon mwa ap kondi truck la papa kèèt Jezi papa letènèl non gade wè wè wè wè nan moman la wè nan moman la wè truck sa pou ou li pou ou non jodi a m pral di w so private lan kounya lè w ale ou danse bagay sa yo bagay private location Private location wi. Humm Jezi papa letènèl ooh m deja pèdi kòk la tou m sot an deja tou kèt mesye ka la wo men men tankou mwen menm la tankou mwen menm la si m fè si m fè screenshot show sa m voye ba ou m pap jwenn 10 40? Hein?
Wi wap jwenn 10 40 pou nou pou nou menm zòm yo. Pou new member m yo m gen 50 pousan off pou new member m yo.
Sa w di m la? Epi avèk yon free video. Free video?
Ki vle di pou m chofe? Nenny papa, Nenny an sè la, fè makak. Ou konprann mwen? L ap fè kòb, nou menm n ap pale tenten, fè makak, ranse, li menm l ap fè kòb m ap gade. Map gade yon zonbi la mwen kap pale la ooh jezi papa bon bre ti dlo humm jezi letènèl ooh papa sa vre humm sa map non vayagra li papa e ti gres kaka sa pap ka fè anyen pou mwen dayè l fini non ooh jezi papa men men men sa e e banm di yon bagay wi ou bre ti dlo tou wè wè bon moun bon moun banm di yon bagay jodia la li di w pou wè l fò w peye. Se yon endividi mal entansyone ki pran l. Jodi a m pa vin la pou m fè avoka di dyab non. M pa vin la pou m di sa l fè bon sa l fè pa bon non. M vin la pou m di w aprann respekte vi prive moun. Aprann respekte chwa moun. Aprann jije moun. Gen anpil nan nou menm la a ou konprann mwen ki gen de twa nèg la a nou stil nou stil pa ka peye bil ma nou gen twa nèg nou stil grangou. Pi gwo pwoblèm mwen lè yon fanm gen de twa kat nèg epi l toujou grangou. Li toujou pa ka peye bil telefòn li. Gen nan nou menm la jounen jodi a la k'ap fè, k'ap kouche a nèg pou iPhone. Gen nan nou menm jounen jodi a k'ap kouche a nèg pou anbwate. Gen nan nou menm k'ap kouche a yon nèg pou bil limyè. Men kite m di nou yon ti bagay, li menm li di w 8, 9 mil dola. Li klè sou sa. Li klè sou sa. M pa konn si n konprann. Jodi a la a, e, e, e, e m'ap di w sa, e, e, e, e, si w z li. Pandan ti kowonaviris la la gen anpil moun ki ansent paske moun yo chita nan kay yo, yo pa al travay, yo pa al. An 2021 la gen anpil timoun ki pral soti la, ki pral fèt. Nan 5 an ankò, nan 10 an ankò, timoun sa yo pral aprann yo te vin nan mond lan pou yon iPhone, yo te vin nan mond lan pou yon anbwate. Yo pral pral aprann yo te vin nan mond lan se pou yon bil limyè k mennen yo nan mond lan. Yo pral aprann konnen yo te vin nan Eh bon pawòl m ap ba w la a. Jodi a la a, ou di se 8 mil a 10 mil dola pou yon moun peye w. Wi.
Non non non li vo l non li vo l non non li vo l li vo l non non l vo l wi e bon pawòl li vo l paske gen anpil deyò la yo vo yon bwat e yo vo yon iphone e pa tout iphone e pa iphone 11 lan non iphone 6 plus dènye iphone lan 3GS 2GS e bon pawòl m ap ba w la on moun pa ka di tout bagay. On moun ou ka di tout bagay, gen bouboun deyò a la ki, non gen, epa tout bouboun se bouboun men tout bouboun pa menm, tout bouboun pa tankou bouboun ou la, map gad, map gad bouboun ou la son ti bouboun vanila, hein, a la gen chocolate sou li la, ya, non, Pann Majò bay sa, Pann Majò bay sa, Pann Majò bay sa, gade tout bouboun pa fèt menm jan. Tout bouboun pa fèt menm jan. Gen bouboun pou chèche l fò w pase pa dèyè pou w wè bouboun nan. Mwen m di n sa mwen m fèt Site Solèy m grandi Kafou sa vle di m konn bouboun. E mwen menm mwen s on pousi chen. M pa on fizi chen non m s on pousi chen. Sa vle di on pousi chen sa vle di s on nèg m konn bouboun. M jis pa envante bouboun. Konprann m konn men tankou tankou tankou on ti bouboun konsa on bèl ti bagay konsa kòman w pran swen l ou annik voye dlo ladan l pa li fè pa sa li fè pa sa.

Bon, konsèy mwen pou tout jèn medam k ap vini yo nan moman an, se pran swen, sa se paspò nou li ye, pran swen nou. Depi nou leve le maten, premye bagay pou nou fè, lave bagay la. Ba l dlo. Ba l anpil dlo.
Pa met savon ladan, ba l dlo. E pi bwè, bwè cranberry juice. E pou w ap gen pi bon. A, wè ou menm? Ou wè ou menm, ou desann bakaloreya wi, ou fè sètifika wi. Non ou desann bakaloreya ou pa egare non. Ou konn sa k fè m di ou pa egare? Gen anpil medam deyò a k pa konnen sa yo manje se sant sa bouboun yo genyen wi. Pase si w pral fè sèks la dènye bagay ou manje papa e li e sant li bouboun ou genyen wi. Ou konprann sa m vle di w la? Ou wè ki kan ou wè ki kan yon fanm k renmen manje anduy? Ou wè ki kan yon fanm k renmen manje aransò?